Eske viv ansanm ap evre oubyen ap travay pou mete m sou pouvwa a? Mwen vle ke li klè lan tèt chak grenn Ayisyen, se pèp ki bay pouvwa. Gen lòt moun ki poze m kesyon sou evolisyon gang yo. Kòman gang yo fè gwo nèg konsa? Kòman gang yo fè osi pwisan? Kòman gang yo fè ap mete leta an dewout. Kòman gang yo fè atenn tout anplè sa? E gen lòt moun tou ki poze m kesyon sou mòd operatwa gang yo, modus operandi a, ki se atake popilasyon an, kreye dèt deplase. boule afè moun etc. Koman m konprann sa? Mwen di aske popilasyon an, pèp ayisyen an, sosyete nou an, konprann ke analiz mwen an pral yon analiz syantifik. M pa pral kite ankenn santiman, emosyon transpire nan repons mwen an. M pral pale de manyè trè kru M pral manyen plè a avèk men m. Gang yo rive kote yo rive la se pa an 3 jou. Yo tout gwo nèg sa se pa nan 3 mwa yo atenn anvègir sa menm pa nan 1 an. Son bagay ki pran tout on tan, tout on travay, son pwosesis ki mennen n la, nou rive pi lwen. Sa n ap viv jounen jodi a son rezilta. E rezilta sa, plen moun anndan sosyete nou an ki te wè l ap vini, ki te gen tan ap tire la sonèt dalarm, ki te gen tan ap rele anmwe paske yo te wè ke kèt Pita bal pi tris. Pami lèkèl m ka site non Kolonèl Himler Rébu. Pami lèkèl m ka site le ministre Réginald Delva, Achlé Laraque e menm listoryen, ekriven Michel Soukar. Dayè majorite ladan yo se de spesyalis nan sekirite e si je pran le ka de Leminans Michel Soukar, ki jis fè on etid sosyolojik pèp sa, sosyete nou an, e yo tout te rann yo kont ke nou t ap rive la e nou ka menm rive ankò pi ba. Ki dispozisyon aktè de sekirite peyi a te janm pran? anyen. Anvan m kontinye mwen tyen aske mwen ankò raple pèp ayisyen an ke relasyon ki ta dwe egziste ant yon gouvènman e popilasyon l se menm relasyon ki egziste ant paran e timoun. Sa vle di, o menm tit ke paran an pa vwa pitit li, gouvèneman an gen de redevans, gen de responsabilite, gen de devwa anvè popilasyon an. Gouvèneman an, Leta a, li dwe popilasyon an sekirite. Li dwe. Popilasyon an lasante. Li dwe popilasyon an edikasyon. Gouvènman an menm dwe popilasyon an manje. Gouvènman dwe kreye de kondisyon pou ke popilasyon ka vake a okipasyon l. Li dwe kreye de kondisyon pou popilasyon menm. pran plezi l paske lwazi se yon bagay ki enpòtan pou ekilib yon moun e mwen rete kwè ke majorite popilasyon ayisyèn nan pa konn sa paske si l te konnen l revolisyon an te fèt deja. Lè w pa konn yon bagay, ou pa ka reyaji pa rapò a li, paske w pa konnen. E Leta ayisyen asire l ke l kenbe pèp la nan inyorans. Se pa movèz gouvènans, se pa movèz fwa, non, se yon pwojè politik, se yon plan politik pou l kenbe pèp la nan le neyan, literalman kenbe l nan linyorans. Ann fè yon ti istwa tou piti. Paske yo renmen, mwen menm mwen menm mwen renmen di ke yon pèp ki pa konn istwa l ap repete menm erè di pase. Menm gon ekriven Aimé Césaire ki di w On pèp ki pa gen memwa se on pèp san avenir. Nou deklare endepandans nou le premye janvye 1804. Men se pa 1 an anvan non revolisyon an te kòmanse. Revolisyon an ofisyèlman derape avèk La Cérémonie du Bois Caïman an Out 1791. De 1791 a 1804, sa te donn 13 an. Poukisa l pran tout tan sa a? Se paske se pa tout esklav yo ki te pran konsyans ke yo se moun. Se pa tout esklav yo ki te pran konsyans de fòs yo. Se pa tout esklav ki te konnen ke wi, si yo met tèt yo ansanm, yo sere lè koud, Yo te ka retire tèt yo de maltretans ke yo t ap viv lan. Ou konn poukisa? Paske kolon an te asire l ke l kenbe yo lan inyorans. Ki se egzakteman sa n ap viv jounen jodi a. Leta kenbe pèp ayisyen an dan linyorans. Evolisyon gang yo, ann fè yon ti jenèz. Si m pran pa egzanp yon timoun k ap grandi lan yon milye defavorize, m pran Site Solèy pa egzanp, depi twa katran daj, Timoun nan deja granmoun tèt li. Li konnen de pa li menm pou l kite lakay li pou l pran lari chak jou pou l al mandye, sa di pou l al mande charite pou l ka sibveni a bezwen premye l ki se ki sa, manje. Paske ki responsabilite ke yon timoun 3 4 an pral gen pou l ka manje? Dayè nou te konn wè yo nan lari. Nou te konn wè, dayè, ase souvan m te konn ap poze yo, kot, kot, kot manman w? Yo konn poze w kesyon sa dèfwa. Si e sèlman si l pa fè resèt pandan l nan lari a, li konnen de pa li menm pou l al twitye, toujou nan Site Solèy, Kote SMCRS al dechaje kamyon tout fatra ke l ramase nan lari Pòtoprens? E se la ke timoun sa e sè konpanyon, donk timoun sa yo, bral fouye pou yo ka pran premye repa yo jounen jodi a an 2025. Timoun sa kap grandi nan anviwònman sa, nan kontèks sosyal sa, ou pa ka vle lè l pi gran ke l gen menm reflèks ak yon timoun ki fèt Kanapevè, ak yon timoun ki fèt e grandi Bwavènan, ak yon timoun ki fèt e ki grandi Nazon. Non. Lè yon paran pa la pou pitit li, dayè nou plen egzanp anndan sosyete nou an, timoun sa devye, timoun sa dejwe, timoun sa gen movèz frekantasyon, timoun sa pran move chemen an. M sot eksplike nou, se menm relasyon ant gouvènman ak popilasyon, menm bagay la. Lè leta kounye an Men le gouvernement pa prezan de kote enben gen de gwoup de moun anndan popilasyon kap devye kap fè move wout lan paske l son de lese pou kont menm jan gen de paran absanteyist paran demisyonè paran iresponsab enben gen leta gen gouvènman absanteyis demisyonè e iresponsab.